Ki zanmi sa? Pa dim se ti malandren ki konn ki konn ki konn vin chita la pa dim sa Ana wè wè tou pale manzè ti manzè wè depim met pyem la map fout l on souflèt map vire kou l on souflèt mwen k di sa tande mwenz ki di sa. Sèl li menm ki kòm zanmi ou bezwen pou m pri pou privem de li tou. M ba w nouvèl la ba li bal nouvèl la pou mwen pase wè m di w map vire kou l on souflèt e menm nou menm nan wi. Hey gade w non madanm, vin pase w la pase mwen m bezwen jete yon ti dlo w la wi, pase se ti yon lòk sa fè kèk tan. Map pale avè w wap gade an pou w vin pran kote w kanpe a, gade yon tenten. Men Wendy m gen règ mwen, ou pa ka di pou n al fè sa kounya.

Lap maniganse yon fason avèk Ana jis poul ka sove poul kite kay la bay Rens. Ann swiv kòman sa ye. Mdi Ana wi sal di m se entèdi m vin nan kay la wi se pa ti presyon yo ap banm la non li entèdi pou vini kisa ou tap vin fè ankò bon m pap la e a kay la map kite wi 2 ti valiz rad m fè wi aprè ma gentan fin pran rès yo m pa vle pèdi twòp. Tan pou l pa vin jwenn mwen la, m pa vle pèdi twòp tan. Epi tou m pral rele manman m pou m mete l okouran de sa tou. Ou konnen m pa ka ale san m pa di l sa. M ap di l sa. M ap fè prese. N a wè talè. Anben ok. Dakò kòkòt. M pral rele manman m la pou m mete l okouran. Pou m pa pèdi tan. Paske lè nèg sa soti m pa vle talè l ap fini.

Non non ale an nan ki se nan ki esòp kitem. Ou pa renmenm ou pa renmenm si w te renmenm gwa ta pase. Cheri se sèl mwayen m ka pou volan m santi m santi m koupab se vre m konsyan ke m koupab cheri men yon ti tan yon ti tan cheri yon ti tan silvouplè tande m. Èske w pwomèt m yon pòt fè sa ankò. Cheri m pwomèt ou se dènye fwa aksyon sa a koz yon grenn menm jire ke m pap janm fè yon bagay konsa ankò.

Manman m te rele m yè swa, l te pale avè m de yon bagay. M pa konn si l te pale avè w sou sa. Aah.
Aah, sa te pase m pa oubliye. M t ap voye kòb la pou li, li te di m li te bezwen kòb pou l fè biznis la mache. Sa w konnen k pase. E, ou konnen, m pa gen kach nan moman an la, fò m t al retire kòb la nan bank pou l voye pou l tou.

Men pa Mendy. Pitit mwen, m ap tande w. Konnen sa m pral di w la, m pa vle pou pran sa mal non. Mendy tou, ou konnen pitit mwen w ye, oo. Ou konnen Mendy avè m se tankou de sè nou ye, kòmsi nou leve nan mwen, kòmsi se pitit ou nou ye. Wi, wi, se nan menm nou leve la, m konn sa, e nan menm nou leve, m ti moun, kounye a mwen nou negosye, m nou bout fòm nan menm la a mezanmi, oo m sezi wi, pitit mwen w ye, pitit mwen w ye.
Kenbe manmi pa Bendji. Ou konn sam pase Venezuela?
Wi pitit mwen. Eske ou konnen Bendji nan yon sitiyasyon ki vrèman difisil? O! M ka chita pitit mwen fòm chita m pran swen Bendji. Mwen pral pran swen pitit m de Bendji. Fòm chita. Map tande w pitit mwen. Bendji nan yon sitiyasyon ki rèn li ap soufri e sa pa fè m byen ditou. Sa lap andire anba nèg li an pa bon. Kòmsi se mwen kap andire l tou. Ou konn sam di w la menm pa Bendji. Se ou menm ki pou fè yon. ki pou pote yon solisyon a sa a. Men, pitit fi m, pa di m, Pase m pa wè sa Bendjy ap andire anba Wens. Dayè mwen, pitit mwen ap byen viv a Wens la. M pa kwè se jalouz pou ta jalouz pou ta rive vin ta vin sou mwen la a la pou w ap di m jan deklarasyon sa yo. M pa renmen sa a non. Pa fè m bagay konsa. O, manmi Fablen di, Kòman pou m ta di sa? Ki sa ankò?